Bonswa wi e eskize m wi mesye kòman nou ye la sa kap fèt la nou anfòm? Wi nou anfòm wi. Bon m pa konnen e m wè nou kanpe la ta sanble nou kanpe la lontan m pa konnen si son pwoblèm nou genyen kòman m kapab ede nou? Se pastè a pa vre? Wi se mwen menm wi. Anhbe ok.
Son moun nap tann la wi. Nou gen randevou avèk yon moun nan zòn nan la epi. Fan mwen yo koman nou ye? M jwenn anpil moun ki tap mande m pastè a ankò m oblije m vin avèl pou nou. M pral fè nou wè yon bagay nou potko janm dekouvri anndan kè videyo sa. Nou wè pastè a? Kote lap pale avèk bandi yo Ou wè kote lap gad li vizivizi andè machin nan byen li wè pil nèg yo avèk zam lè pastè a mande yo sil ka ede yo Kalash ou fon gwo erè la Kalash on bandi ou ye on talibon ou ye erè sa li pa dwe fèt ou pa dwe mandel si e pastè a li ye e depi jan wap gadel la lè ou gentan wè e pastè li ye pa mandel sa ankò ou fon gwo erè e pastè a t gentan sou menn pastè a di w wi map di nou Erè sa, si se, si nou wè erè menm jan avèm, di Karash sa poul ka korije erè sa. Pa janm fè sa, depi son bandi ou ye dan dan di dan dan di nèt. Pa janm nan mande nèg la, se pastè liye, depi sou stil nèg la ou gentan wè pastè liye. Fan mwen wap map di nou kòman nou ye? M swete nou pa twò pi mal. M gen anpil moun Ench, Mibalè, Miragwàn, Latibonit, Akayè, Senmak. M gen moun nan kat kwen peyi a. Yon gwo salitasyon pou nou tout. M pa ka koumanse site tout patou, m ap pran twòp tan. Videyo a ap dire twòp. M ap di nou kenbe la, pataj, abòne, like e chak fwa nou kite yon kòmantè mwen, nou mete yon souri sou lèv mwen. E m toujou prè tou pou m reponn nou. Kalash, erè sa w fè a, wè, wè la, pastè a byen vizye anndan machin nan, epitou l ale. Depi wèl ale konsa paske yon bagay map diw kalash pa janm fè erè sa ankò gen erè pa kite yo rive w depi se bandi w ye ou bandi ou bandi nèt tande e ou t pou jere koze w pa janm kite erè sa yo rive w zanmi Aria ak Tezen nan yon gwo dyèl la nan dyèl yo ye a se dyèl pou yo mete malfektè a ki se bòkò a deyò Men, èske y ap arive mete l deyò? Oubyen, wi ou non? Ou menm ki ta renmen konnen si y ap arive mete l deyò, e jis abòne, like, epi tou pataje. Toujou aktive ti klòch la pou w pa janm rate anyen. Gen anpil moun k ap di m, e pa feyton vre ou ka lage? Ou konnen, travay yon feyton yon bagay ki trè fasil. Travay yon feyton, se anpil travay li ye. Nou menm nou la, n ap ba w, depi feyton an poko lage, n ap ba w ti analiz ou la pou w toujou wè kèl bagay ki pral pase. Mwen menm pou nan tèt pam ya nèg anwouj la gentan konnen pastè a tire kalach eske e kalach sèlman kap mouri nou poko konnen ou menm ki ta renmen konnen se kalach sèlman kap mouri e jis abòne like pataje pou ka jwenn tout bagay banm kite avè nou poun tande sak pral pase la.
Sè Vensan? Wi, pas. Vin m pale w silvouplè.
Men mwen ri pas. Tande non.
Eske moun yo vini deja? E pa moun ou te gen randevou pou te soti ansanm avèk yo a? Wi. Wi yo vini wi. Yo vini lontan sa. Tankou jan w te di m nan, m fè yo ranje malèt yo nan machin nan deyò a. La, si n ap byen gade, n ap wè pastè a te gentan sou men l. Nan ki fason m di nou pastè a te gentan sou men l? Pastè a fin pale avèk Kalash, Carl Henry, bann mesye yo, li wè yo rèd azam anndan machin nan, e yo gentan mande, Se pastè a sa? Pastè a gentan sou men l. E tout antre pastè a ap antre. Li ouvè baryè a wè l kite baryè a gran ouvè men lap met kontwòl kontwòl sa yo lap mete a wè lap pale avèk sèvant la dèyè sèpman lap gade pou l wè si nèg yo pap tou rive sou li pastè menm ki son entèlijan sa l fè depi lè nan ityap li parèt li rele sèvant la li mande sèvant la si moun yo vini si moun yo gen lòt bagay nan machin nan men Servant la ap panse li menm se paske e pou yo ale non yo pap ka ale paske servant la pastè pral pran lari a la poul fè nèg yo benyen nan kout bal pastè a gentan sou menl li menm depi pastè a wè nèg sa yo la yon machin ke ki ki pa abitye la li pa abitye wè la li gentan di waw gon aksyon gon bagay fòm metem sou menm manman Aria avèk. manman Ricky, eskize m, avèk tout papa Ricky ki poko janm konn sa bagay la ye, men e manman Ricky t pral fè papa Ricky t met sou men l, lè manman Ricky di, heh ma cheri genlè e dèyè nou yo ye la wi, e pa manti vre non, sa w di a e li menm menm wi, e dèyè yo l ye wi, kounya la nou pa wè lè pastè a di gen anpil nèg a zam la sa Sèvant la sèvant la sezi. Sèvant la oblije di, Epi ou kite baryè a ouvè, poukisa ou pa fèmen baryè a? Non, non m kite baryè a ouvè e pou m ka gen kontwòl yo. Bèl jès. Bravo. Pastè, bravo. Nou menm ki renmen sa pastè a di a menm jan avè m e met dife. Met dife lan espas kòmantè a. Kòmante di m wi sa pastè a di a, bèl pawòl. Mwen renmen sa pastè a, pastè a sou men l. Pastè a sou menn anpil. Pastè a kouwè nèg ki te gentan pase lan lame dayiti. M ke lame nou an vin kraze. Nou bezwen ni mèt 50 pastè konsa pou n refòme lame a. Paske l sou menn. Ou pastè, bib ou on bò, zam ou on bò. Waw bèl jès. Bèl jès. Tout moun ki renmen Sa pastè a fè a jis kite yon like kite yon kòmantè dim sa pastè a fè a li bèl ou menm ki ta renmen jwenn plis videyo yo a lè depi yo lage pou jwenn li an premye jis abòne like epi tou pataje toujou aktive ti klòch la mwen pou pa pèdi ni youn nan videyo yo ankò banm kite nou tande pastè a toujou sal tap di. Yow kalash menn sa nap fè menn men pastè a antre wi menn.
Toujou di sa toutan lan tout baz wap toujou jwenn sa ou bay a izo ti chen cho yo toujou ap mouri e menm sak rive kalash la depi ou ti chen cho wap mouri wap mouri bonè pandan kal anri di kalash men pastè a antre gay kalash gentan ap preparel Pou lal vide pastè atè al pale yon bann fatra andan kay pastè a. Andan kay pastè a, yon lakou beni l ye. Ou pa ka antre san w pa di onè. Epi tou, m ap fè nou konnen yon ti yon ti bagay nou pa remake andan kè videyo a. M pral di nou sa, si se manti demanti m. La Kalash mouri, sa Kal Henry pral di Mikita? Sa Kal Henry pral di Mikita lè Kalash mouri? Eskel pral di se li k touyel. La gon dyèl la nou pap ka konprann. E m pansem kel ta di Mikita e li k touye Kalash men nèg an wouj la ap gentan wè se pastè a ki t tire Kalash. Ah ou met pastè pou pastè gen priyè fò konnen yo wi de yo pral nan lagè fò konnen yo wi si w wè pastè a kan site priyèl la li vide Kalash atè pat pran lan bal humm jwèt la bèl ann gade. Ann kontinye tande ansanm avè m. Pastè a pral antre la nan mezon an kote mesyedam yo chita. Ann tande avè m. Pandan m ap antre la, m wè yon machin ki kanpe devan baryè a, chaje nèg a zam ladan l. Kidonk, nou poko prale. N ap fè yon ti tann toujou. N ap fè yon ti skal. Pase se menm Bib la t di, Priye, veye. Woy!
Sa w di m la a pas? Sa yo vin fè? Kote yo prale? Nan tou lè ka m pa konnen, men se pa yon abitid non. Brèf, kèlkelanswa entansyon yo. Depi la fò ta gentan sou men w. Depi la ou tande pa pastè a di konsa li wè anpil nèg a zam deyò a y ap fon ti rete toujou. Ou tande manman Ricky di woy! Sa yo vin fè? Sa yo bezwen? Hehehehe Epoul pa lage bagay a la vay ke vay menl gentan sou menn li gentan santi se dèyèl yo ye sal pral fè li pral poze li oblije di maril piga se dèyè nou yo ye non vraman vre dèyèl yo ye e dèyèl yo ye paske e dèyèl menm Mikita di nèg anwouj la voye yo nan video kite pase yo. e menm lè sa Mikita Mikita tou di pou Carl Henry touye Kalash la Kalash mouri si Mikita te di pou Carl Henry touye Kalash Kalash mouri e premye ki moun ki wè Kalash mouri e Carl Henry e Carl Henry di mesye woy yo touye Kalash. La, lòt ti erè m bay, m bay Carl Henry, Carl Henry pat dwe rele nèg yo. Yo touye l. Jis rete trankil pou ou menm rale tèt ou. Kòm bandi yo pap mansemi avèk moun nòlmal. Bandi yo pa moun nòlmal. Bandi yo e kalibal yo ye, e san bèt yo gen yo pa panse menm jan. Mwen menm si yo te voye m, ban m misyon pou m al touye l. Kòm li kapab, l ap rele, yo pat di l sa devan. M chonje Nikita pat dil sa devan mesye yo apal te dil sa li menm tou li pral rele apa lap di Nikita li touye kalash bon ann gade pou nou wè sak pral pale ou menm ki ta renmen konnen sak pral tonbe lan lanmò kalash la epi yon bagay kap fin fasel paske. Kalanri gen misyon poul touye kalash si kalash mouri la kapab di e li menm ki touyel ou menm ki ou menm ki ta renmen konnen e jis abòne like pataje ou menm ki ta renmen konnen si Ricky pran bal oubyen si pastè a tchwe tout nèg yo se jis abòne like pataje men mwen nan tèt pam tout nèg yo pap mouri paske nèg ki potko antre yo pandan yo vin wè gè a vin wè batay la myèl pou yo yo ka pa yo ka pa foure tèt yo. Depi ou wè bandi al nan lage tout pap mouri. Gen youn kap toujou pi entèlijan. Sa lap obli, lap oblije rale kòl, li pap mouri. Ann gade, ann tande kisa pastè a pral di el pral fè la. Ann rete branche. Map tonbe a bib mwen anba bram nan yon men epi zam mwen nan yon lòt men ou tande byen sam diw san pitye Mete bas ou nèg yo ban mwen. Wi bas.
Trè byen.
Lè fini lòt bagay ankò, se mwen k pou amòse konba a. Se mwen k pou deklennche dyèl la. Menm si w ta wè nèg yo antre la, poze w. Si nou byen remake fann yo, nou wè la kote pastè a ap pale avèk Ricky. Kòm lan pami moun yo, Ricky t pi piti, men li menm ki pi entèlijan e li t konn tire. Lè pastè a te mande Lan nou menm lan la ki moun ki konn tire tout moun te di yo pa konn tire epa e Ricky ki te wè bouch Ricky di li t konn tire papa Ricky te dil fèmen bouch li pastè a te dil non li pa dwe di sa paske lan ka nou rive la e lan yon konba nou ye si w wè nèg la di w li konn tire paske li konn tire nou wè kote pastè a pale avèk Ricky L ap bay Ricky tout done yo. Tou de brèt sot devan Ricky tout se bal ki ladan yo. Waw Ricky ou gen bagay lanmou wi haa eh Ricky Ricky gen anpil zam Ricky gen zam paske m kwè Ricky te gen anpil jwenn anpil zam anba lanmè a nan premye epizòd la èske pastè a li menm sa l resite a e priyè Bondye oubyen e priyè dyab la Nou pa konnen. Ou menm ki ta renmen konnen si priyè pastè a presite a e priyè Bondye oubyen priyè dyab la e jis abòne like pataje paske pawòl sa yo pastè a ap di a m'en kotel jwenn avè yo si nou t konn kotel jwenn yo e pi gran peche pastè a kout yon badang git yon bagam yon bann vye bagay men tout jan e mete nou sou men nou pou nou wè sak pral pase la. Plip plip! Bawon an nan zòn nan! Bawon ateri! Pastè! Tande nou! E kontan wi n te vini! Ou gen 5 segond pou w sòti vin jwenn nou la! E pi rapid! Nou pa gen tan pou n pèdi non! Nou pa gen tan pou n pale anpil non! Kalash ou pa tap pa mouri non voyaj yo anlè a non voye yo doka la non gad pastè a k byen prepare lap tann ou la non ki yon kapab ki yon kon nou kab ou pral pa mouri Efanio pale avèm esplikem ti pati sa ki an kalash panse l pap mouri men djaz la anlè a avèk yon zam a tout lannvi ou menm wap di e kotel ou te vini e pastè a te gentan sou menn depi lèl tal kote nou nan machin nan li gentan wè Nou 5 gason te gentan byen abrite nou. Nou gen bagay lan men nou. Wi, m wè w gen ou gen yon djaz lan men w vre Kalash. Men, malerezman, e byen konte, mal kalkile, pastè a te gen bagay lan men n tou. Alannvi, kote l vize w la, e la l pral lage l. Bon, poukisa pastè a pa t bay Ricky yon zam avèk tout Lannvi tou? Mwen menm, pati m renmen an e kote pastè a ap resite priyè a epi tou l di w mil an kòlè tou. Waww! Bèl jès. E lè pastè a fin touye Kalanri, Kalash, lè sa a pou wè kote Ricky menm e bal la brrrr, brrrr. Lan epizòd sa k pral vini an la, nou pral wè konbe moun ki mouri E n pral tande konbyen moun ki mouri. Ou menm ki ta renmen konnen ki valè moun ki mouri jis abòne, pataje, like, toujou kite yon kòmantè. M swetew lè w vin ou abòne toujou aktive ti klòch la pou mwen silvouplè pou pa pèdi ni youn nan epizòd nou pral lage yo. Ann tande, ann gade avè m kòman pastè a te blayi. ti vakabon atè. Bon kite misye ap radote konsa.
Dee!
Dieu est notre refuge et notre bouclier et il nous protège contre toute forme de danger.
Kite misye ap radote konsa.
Dee!
Dieu est notre refuge et notre bouclier et il nous protège contre toute forme de danger. Tou!
Gen yon bagay ki kache anndan kè video a la m pa kwè nou ko wèl non e m poko konn koumanl pral fini men ti mesye sa yo yo pa pran lan bal paske m chonje lè yo tal dèyè malfektè a Aria te kraze motè machin nan nèg an wouj la te fè 2 lan sòldal yo 2 lan talibanl yo tounen chwal, yo te rale machin nan pou yo te ka al avèk bòkò a. Tout Aya te tire ti bal, anyen pa t fèt. Nèg sa yo pa pran nan bal. Men, èske se priyè a pastè a site a la ki nèg yo oblije pran nan bal? M ap di nou, ou wè pastè, pastè, yon nasyon pi gwo dyab ke menm bòkò a. Sa fè m toujou di nou. Pito nou pa pè bòkò nou pè pastè a pastè pa gen moun ki ka vin jwe avèk pastè depi ou wè sa wap fè a ou konnenn bib la ou konn bib la ou di tout ti tout sa moun nan fè ou dil krèk ti bèf pastè a fè w denyè kou ankò lè lap antre anndan kay la li kite pòt la gran ouvè pou al kite pòt la ouvè poul kapab. jwenn kouman nèg yo ap antre ti pòt la ap fèmen yo pral voye li pase sou tèt mi se yon bèl pawòl li ye waw ou menm ki ta renmen wè si tout nèg yo mouri sa pa sa ki rive pastè a jis abòne like pataje poun ka jwenn plis bagay ou wè lèw moute ou abòne ou aktive ti klòch la depim lage video wap jwenn li an premye e ou pap janm rate ni youn. Wap toujou renmen tande ti analiz yo. Analiz pam mwen menm map fè, m panse nèg an wouj la lèl vin pran nouvèl, tout nèg yo paka mouri, m kwè gen nenpòt 4 nèg ki pati la, 5 nèg, 3 ka mouri oubyen 2 ka mouri, men rès yo ap kouri, lèl di nèg an wouj la men kote yo men kote yal fè kou a kou a pa bon, èske e Nikita kap pran leve pyel vin pati dèyè nèg yo pou l konnen oubyen kiyès k ap leve pye vin pati dèyè nèg yo. Kyèt!
Yo tire kalach. Mesye kalach pran bal mesye mete nou an pozisyon.
Ou pa wè? Ou pa wè kòman pòt la kraze? Ebyen se nèg yo ki kraze l konsa. Nèg sòlda nèg an wouj la te voye dèyè m yo. Gon verite t kache anndan kè video sa lè wap gade wap gade nèg an wouj yo nèg an wouj yo toujou mouri lèd m chonje gon premye fwa kot ou wè Aria kanpe la yo te vin dèyèl la deja men lè sa tou si yo te pran Aria Aria tap pase anpil mizè wi e lè sa Aria te gen anpil pitye pou yo m chonje lè Aria tale sove Ricky a. Ayana te met tout andòmi poul te ka sove Ricky li te bay tout bal men lè ase li te vle tiye yo li tap tiye yo grenn pa grenn e li pa deside touye yo li te kite yo viv men kounya la ki moun ki vin pi gwo èlmi yo la e Aria eske se vre eske se vre lè nèg anwouj la vin aprann ke Kalach gentan tonbe e lòt sòlda yo toujou lan batay. Epi tou Rache Rache kapab mouri. Si e vre Ari a fè avèk tezenfè sa yo konnen an pou yo touye Rache, lè Nèg an wouj la vin jwenn konn tout bagay sa yo, èske pwoblèm pap pi rèd pou Ari a? Nou poko konnen. E mwen menm, daprè analiz mwen, Ari a genyen pou l pase anpil mizè tou. M santi Aria genyen pou l al sove nèg an wouj la, si nèg an wouj la gen dwa sove men y ap pran Aria men m panse nèg an wouj la pou ponyèt li genyen si l arive la e a ti Aria an menm nèg an wouj la t ap fè ti Aria men yo di w pi piti pi rèd nou poko konnen ou menm ki ta renmen konnen plis ki ta renmen wè plis e jis abòne like pataje m ap kontinye salye nouvo abòne m yo Avèk ansyen abòne m yo. Ou menm ki pral abòne, ou menm ki poko abòne, deroule sou chanèl sou chanèl sa ou wè video sa, map di w fè travay la mwen silvouplè, abòne paske la wap jwenn analiz, wap jwenn anpil bagay paske Aria ap met bagay nan men nou. Ann tande avèm istwa Aria kotel te sove fè lè yo te barel anndan la. Men vye kay la ret atè a. Sa yap di k rele manmanm lan m pa konn kotel ye. Men pou sal tal vann mwen an. Men se rat se fi lanasi kap dòmi ladann. Jou swa depi lè nèg yo te antre anndan an, yo te pete pòt la m pa konnen si yo te jwenn ni, si yo te prann, kisal devni, kisa yo fè avèl.

Kem santi tezin a move moun. Epi tou m chonje nan video lè tezin tal di Ricky li pou al sove malfektè a Ricky te ouvè bouch li te di Ricky non Ricky te di tezin non pa al sove malfektè a paske malfektè a pap kite w sove a pou li pap lage w malfektè a ap touye w Ou wè Ricky, Ricky son move moun. Sa tou fèm panse ke pi devan Ricky ka vin jwenn avèk zo grann li paske si Aria te jis mete pyel nan dlo pou ou, mete foure menl nan dife pou ou, ou menm kounya la lè yon pwoblèm pral la ou pa kanpe avèl, pi devan Bondye genyen poul fè yon bagay tonbe sou ou kant menm. Men e pa sa nou ta renmen. Ou menm ki panse menm jan avèm jis kite sa pou mwen lan yon kòmantè. Toujou. Esplike m kisa w panse. Di m kouman w ta renmen feyton an dewoule. Kouman w ta renmen feyton an mache. E m chou m konnen gen anpil moun la k ap di m yo renmen Aria, yo renmen Tezen. Si n renmen Aria n renmen Tezen, fò n ka renmen bòkò a tou. Paske si w wè nou ka jwenn Tezen la nan moman la e akòz de bòkò a. Lè Tezen te vin bay tèt li pou Bibi pou l te sove pou l te sove Ricky tout mesye dam yo. Teze pat vini poul te rete non aprè al te gentan konnen li te gen pou yel te ka ale wi bòkòa menm kite sou menn sa bòkòa te arive fè bòkòa te oblije koupe cheve nan tèt li met tèt li tou paske fòs li al nan tèt li li te ye aprè li fin etire cheve al pran cheve yo li pran anpil nan fòs teze an tou sa fè jounen jodia lè yal yal pran bòkòa lè nèg lan oblije al pran bòkòa teze oubli pat ka fè anyen pou li lè teze a menm fòs teze ankò yo itilize Ansanm avèk fòs bòkò a pou yo pran bòkò a ankò. Tizè di, M pa ka fè anyen pou li, Ari a, paske menm fòs mwen yo, yo menm ankò yo itilize pou yo pran bòkò a. M ap di nou, Waww timoun, bagay la bèl. Mesanmi, bagay la koumanse bèl. Kade dwòn, kade bèl ti bagay k ap pase non. Waww. Banm kite nou tande ansanm avèm. Ah gen bagay wi. Epi w gen drone tou. Drone sa a bon. Li ka vole. Lè fini kot zam yo? M manke wè zam, m manke wè bal. Pa bliye m di w fò m fò m monte bal yo. Fò m ranje zam yo. Nou pa ka atake nèg yo a zam òdinè. M tande yo pa pran nan bal. M pral wè sa. Ou tande sa Tezen di, eske Tezen ap arive trayi ni Ari a, ni Bòkò a? Non m pa kwè bagay sa. Men, si w wè Tezen gen dwa rive l di konsa, l ap remoute zam yo, paske l tande yo pa pran nan bal, se remoute zam yo. Bon, se jan m wè a la, Kòm nèg an wi la gen anpil anpil bandi wi si e janm wè a la pastè a kòmanse ap touye e nèg an wouj la ankò vin ap nèg an wouj la lòt nèg ki ansanm avèk nèg an wouj la pou ari a ta rive sou yo pou al tire yo mezanmi eehh jwèt la di bon. Ah tezin pa konn ki pren yo mete nèg an oujla mete sou nèg li yo li dil pral moute zòt bal la si lèl moute bal yo nèg yo pa pran hee pral gen rèl wi si yo moute bal yo nèg yo pa pran pral gen rèl bon Nikita m pa renmen pou lè tezin ale a poul ta kouri mouri paske m ta renmen ee.

E jis abone like pataje. Ou menm tout tan renmen konnen si Rache ap mouri e jis abone like pataje paske yo fèm konnen jan map gade analiz la la m wè gen anpil bagay ki pral fè eske nèg an wouj la li mèt e zòrèy malfektè a lap manje nou poko konnen tout lidem dim nèg an wouj la dapre analiz pam nèg an wouj la Ka gon bagay ki vin dil Aria ap rive sou li, te zen ap rive sou li, li ka etire malfektè a kote li a. Si li etire malfektè a, eske li pa bagay la ap vin pi difisil pou Aria avèk te zen. Nou poko konnen, ou menm ki ta renmen konnen jis. Dim non, dronn sa bon, li ka vole? Oh wi, kòman l pa bon an? Lè fini zam yo nan bwat ki anba tab la wi. Ok te zen, banm esplike w plan batay. Vin pale w silvouplè.
Men mwen ri pas. Tande non.
Eske moun yo vini deja? E pa moun ou te gen randevou pou te soti ansanm avèk yo a? Wi. Wi yo vini wi. Yo vini lontan sa. Tankou jan.